Bonjou, bonswa tout moun, emisyon Pou la konte antre la kayou jodi ya. Se avèk yon kè ranpli de plezi pou ke nou pote nimewo sa pou tout zanmi entènot nou yo un peu partout dans le monde. A chak zanmi ki tap tann emisyon Pou la dosye la kay pam, emisyon d'edikasyon e de fòmasyon nou vwasi a tè pòt Zanmi entènot, jodi an la nou pral pale de pwosesis viza anbasad ameriken, nou pral pale de kesyon adn, nou pral pale de kesyon vwayaj avèk timoun, an gwo nou gen pou nou bay kèlke enfòmasyon an ski atravè yon zanmi ki genyen pou lese sitou peyi dayiti pou vin lèzetazini, kèk bagay ou ta sipoze prepare avanw lèse peyi dayiti. Nan emisyon pase yo nou te pale de kesyon e kèlke eleman ki kapab anpeche ke dosye w la tèmine. Jodi an la, kòm nou di nan debi emisyon an, nou pral pale sitou de kesyon pwosesis viza anbasad ameriken. Sitou pou zanmi ki genyen viza.

Konsul lan loske li fin tande w otomatikman yo pa akòde w viza a ou ale dirèkteman nan adn. E souvan nou toujou rankontre de zanmi kap di nou ke pitit yo al anbasad malerezman aprè ke konsul lan fin tande yo yo ba yo yo dokiman ki di ke jodi an. Ou pa fin konplete, ou pa arive konvenk konsul lan de manye aske pou yo kapab di w Welcome to America, yo voye w al fè adn. Kèlke eleman ki kapab pouse w al fè adn lòske w ale nan entèvyou anbasad amerikèn nan Pòtoprens pou kesyon viza pou rezidans. 1, N ap di se kesyon ak de nesans ou. 2, Nap di se kesyon repons pa rapò avèk repons ke ou bay a konsil lan sou sètèn kesyon l poze ou pa arive konvenk yo. Pa egzanp, konsil lan mande ou nan ki ane ou fèt, ou di pa egzanp ou fèt an 2010, or akdenesans ki nan men w lan li ekri an 2000. 20 oubyen an 2021 ak de nesans sa ekri, swa onzan apre. Pandan tout sèz ane, Konsil la pa ka konprann kòman ke w te fonksyone, èske w pa t al lekòl, èske w pa t batize, èske w pa t nan lasosyete oubyen ojis ki sèt te pase. Sa se youn nan premye eleman ki kapab anpeche ke. D'un seul coup y akòde w viza pou ke w vin jwenn paran w, paske nan dele ke nou te pale ki enparti pa la lwa sa yo rele acte de naissance à la naissance lan ak wa pa transkri nan dele sa. Nou di ke gen plizyè tip d'acte de naissance, gen acte de naissance à la naissance, gen acte de naissance dekrè, gen deklarasyon tadif, genyen jijman tadif. Nou te di ke ak de nesans a la nesans lan se ak de nesans ki transkri nan dele enpati pa lalwa. Poukisa nou pale de dele enpati pa lalwa? Se dele ke lalwa akòde avèk chak paran lòske pitit ou fèt pou al fè deklarasyon ak sa pa devan ofisye de deta sivil nan zòn bò lakay ou. Pou zanmi ka viv. Nan zòn rekile yo, yo gen jiska 3 zan pou ke y al fè deklarasyon timoun sa a. Pou zanmi k ap viv dan grand vil yo nan kapital la, yo genyen jiska 2 zan, 2 zan èdemi pou ke y al deklare ak de nesans yo pa devan otorite konpetan. Lòske ou deklare timoun nan sitou dan lè vil, dans les capitales, excusez-moi, et puis que timoun sa la l'ambassade, yo jwenn ke timoun sa pa deklare nan dele enpati pa lalwa, sètadi nan dele ke timoun nan al transkri ak de nesans sa al transkri a, se yon ak ki transkri nevan, dizan, douzan, kenzan, ventan aprè. Konsul la kapab purman e senpleman òdone w pou ke paran w k ap antre w la w al fè adn ansanm avè l pou yo kapab dekouvri, sètifye e ateste ke ou se pitit moun sa a reyèlman. Dezyèmman, nou di nan kesyon repons parapò avèk sètèn kesyon ke konsil lan kapab poze w nan pwosesis viza pou anbasad ameriken pou vin pran Rezidansyèl Lèzetazini, ou kapab pa rive konvenk avèk repons ke w ap bay yo, tèlke, Kòman papa w oubyen manman w rele? Depi kilè ke w ou rankontre ansanm avèk papa w? Èske papa w marye Lèzetazini kote l ap viv lan? Si wi l te marye, depi kilè l te marye, sa fè konbyen tan? Eske papa w genyen pitit avek dam sa lap viv les etats unis an eske manman w genyen pitit avek mesye sa lap viv les etats unis an kel marye ou reponn kel marye pa egzanp. Kesyon sa yo ou sipoze plis ou mwen konnen yo paske se papa w se manman w kap rantre w sitou les etats unis d'amerik. Alò, se pou sèt rezon nou mande avèk zanmi entènot nou yo, lòske nou pral anbasad, revize ak de nesans nou pou nou silvouplè, pou nou wè ki tip de ak de nesans ke nou genyen nan men nou. Eske se yon ak de nesans ki transkri nan dele k enpati pa lalwa? Nou di dele enpati pa lalwa a se dele ke leta bay avèk moun kap viv nan kapital la pou yo deklare yon timoun ki se dezan jiska dezan edmi e twazan Pou lè zòn rekile. Alò si tout lè fwa ou ta ale anbasad la avèk yon ak de nesans, dekrè oubyen yon arete prezidansyèl oubyen yon jijman tadif, konsil lan ta va di w ke ou pa elijib pou jwenn viza pa rapò avèk dat deklarasyon w lan e sètèn kesyon yo poze w otomatikman ou pral fè adn. Eske se ou menm k ap chwazi fè adn lan pou kont ou? Nou di non. Pwosesis adn lan pral fèt se lòske ou pa arive konvenk konsil la e konsil la gen otorite li menm pou ke l mande yon adn, lè a w ap oblije gen yon dokiman nan men w ki di paran w pral fè adn lan dabò, answit l ap voye adn lan Ayiti ou menm pou w al fè pa w la. Nou swete ke lòske w al fè adn lan. rezilta final la lap konvenkan de manyè aske ya va twouve tout eleman ki nan rezilta adn paran w la se li menm ke yo va twouve nan rezilta adn pa w la de manyè ap lap vin vrèman konpak yap di wi ou se pitit manman w wi ou se pitit papa w dan le ka kontrè nou gentan konnen il sifi ke ou pa genyen apeprè menm. Kòdon ansanm avèk paran w otomatikman ou pa kalifye pou vini ankò Lèzetazini paske adn yo pa menm. N ap pouswiv avèk emisyon an zanmi entènot. Nou te di ke n ap pral bay kèlke enfòmasyon an s ki a trè avèk vwayaj pou Lèzetazini Damerik avan w deplase sitout lè fwa sa poko mache ki sa w ta dwe kòmanse pa fè. Ou menm ki genyen pwosesis viza w anbasad ameriken. Ou poko vini wap tann nou swete 1 ou pwofite al lekòl anglè ale nan yon kou anglè kote wal mete anglè de baz sou ou lòske w vini Lèzetazini pou ke ou kapab konprann e tande lè w ale nan yon biwo lè wal regle sètèn choz e poukwa pa lè wal lekòl wap deja gen yon nivo avanse de manyè aske vit vit ou kapab aprann yon bagay sou teritwa ameriken an 2. Ou menm k ap sòti Ayiti ki genyen 20 an, 22 zan, 23 zan anviwon, nou swete avan ou lese notre chère Ayiti, ou ta aprann kondwi. Lè nou di kondwi, non sèlman ou konn kondwi, men ou genyen osi lisans ou nan men w, lòske ou vini ou kapab pwouve ke ou konn kondwi e ou genyen lisans. Sa pral abilite w pou ke ou kapab plizoumwen rapid genyen yon lisans Lèzetazini depandaman de ki state wap desann. Emisyon edikasyon e enfòmasyon Dosye Lakay Pam se pa emisyon wap tande nan nenpòt chanèl paske nou zòt nou pa fè politik, nou sitou pale de kesyon dokiman nan peyi Dayiti. Jodi a nou sot bay avèk zanmi entènot yo kèlk eleman ki kapab enpeche yo jwenn viza dèkou ki se kesyon adn e nou mande avèk chak zanmi Rete branche avèk emisyon an, a chak moman nap toujou pote des enfòmasyon pou nou. Nou di yo gen plizyè tit dat de nesans, ou menm paran deklare pitit ou a bonè de manyè aske pou pa tonbe nan pwoblèm avèk anbasad amerikèn. Nou ale, nou swete ou pran sa nou diw yo an chaj e a nenpòt kèl moman nap toujou la pou ke nou pote de plizanp enfòmasyon pou nou. Nale, babay!